7 oktòb, jou ki make asasina papa nasyon an. Se vre, kò Desalin mouri, men ide Desalin yo, vizyon Desalin te gen pou Ayiti an, li pa mouri. E pèp ayisyen pa bliye. Se nou k kouche libète. E yè, nou montre nou son gran pèp. Nou konprann sa fè nou jodi a. Sa k pase yè la, plizyè dizèn milye moun pran lari nan kapital la. E nan lòt depatman yo tou. Gen anpil anpil moun ki pran lari. Poukisa yo pran lari? Yo di 1. Nan okazyon dat Papa Nasyon an, Ayiti pa yon eta. Ayiti. Pa yon pwovens. Li pa yon eta pou Lèzetazini, li pa yon pwovens ni pou Lafrans, ni pou Kanada. Okontrè, se nou k kouche libète e nou te pran libète nou avèk anpil difikilte. Sa fè lontan y ap tribinen nou. Yo fè nou kouri kite peyi an, n ay pase tray nan peyi etranje. Jèn ki Sendomeng yo ap vann kò yo. Klas pa nan ki kite Ayiti, k al Sendomeng, y ap pèsekite yo. Sa ki ale Chili, Brezil, sa ki ale Meksik, Latiki, yo vle tounen isit paske yo pa jwenn travay, y ap pase tray. Sa ki nan gwo peyi yo menm, y ap travay pou peye bil. Sa ki isi menm, pa ka viv. Eben nou klè wi. Pèp ayisyen, nou p ap rete nan sa n ye la a. Maten m vin pale avèk laprès pale ekrit e televize, non sèlman pou m remèsye peyi an, paske moun pa t ka imajine sa k pase nan kapital la yè, volim moun ki sòti yè nan kapital la e lòt depatman yo. Nou vin pale maten an pou m vin anonse peyi an Ariel Henry nèg bank yo toutan Ariel pa demisyone toutan nèg bank yo pa tande rezon yo pap janm dòmi nan peyi a se sa m te vin anonse yo maten an piga ou kwè son mouvman ki pral dire On jou, de jou, depi yo pa fè bak, epi nou menm n ap al kanpe nan wout non! Yè, m denonse sa k pase m nan. E tout pèp lan te viktim ki te pran wout pou anbasad lan? 1. Ou wè sak pase an? Non sèlman gaz lè m rive devan polisye yo, yo ban nou gaz kè nou tonbe, gon polisye ankò volontèman palan li kraze yon lòt gaz atè a devan tèt mwen pandan m atè a. Sa vle di. Son fòm dasasina. M ka di nou, yaswa, pandan plizyè fwa m krache, nou krache san. Men, m te konnen nan kisa m antre. E gen kanmarad nou yo tou, sitou sa k soti nan prizon yo, ki te nan lòt branch manifestasyon, yo tire sou yo. Gen nan yo ki pran bal. M kwè gen nan ki lopital. Nou Nou te swiv volim lòt moun ki viktim non sèlman nan kapital lan men Okay pa egzanp gen 9 moun ki pran bal gen lòt kote anndan peyi an gen lòt moun ki pran bal kisa m te ka di M te ka di lapolis nasyonal, atansyon, manman w, papa w nan grangou, frè w nan grangou, pitit ou nan grangou, yo pa ka jwenn dlo pou yo benyen, ou bezwen gaz pou mete nan machin ou, ou pa ka jwenn. M pa kwè w te ka fè djòb sal sa a. Lapolis! Pa bliye, se pitit sòd nou ye. Pa antre nan lojik grenn polisye ke yo voye, pa antre nan lojik atache ke yo mete anndan kò polis lan k ap tiye moun. Sa k pase nou yè la, se yon fòm dasasina e nou pral pote plent pou sa. Polisye ki te nan patwouy ki te devan anbasad yo, m konprann yo bezwen pwoteje Tonton Sam. Men hier, ou wè sa n fè? Nou fè manif lan avèk 2 branch. On branch soti sou Channmas lan, on lòt branch soti anndan Site Solèy. Nou ta mete anbasad la nan mitan. E pa pou n al fè vyolans non, men pou n al pale pawòl ke yo pa vle tande a. Pou n al pale pawòl pou n di yo nou pran desten nou. Maten an, Konfyans nou bay lan pou n denonse sa k pase yè pou n ranplase pèp ayisyen an menm tan. Men menm tan tou, nou prezante devan laprès pou n salye peyi Lachin avèk peyi Larisi. Pèp ayisyen, pèp ayisyen nan non nou, pèp ayisyen nan non. 11 milyon 900 mil abitan an, m chita sou yon tab konferans pou m remèsye La Grand Chine, pou m remèsye peyi Larisi. Poukisa? M te di nou, nan yon konferans ke m te bay, pitit Desalin te ekri La Grand Chine, nou te ekri peyi Larisi, Pou nou di yo, Pa okipe gouvènman sa a. Yon gouvènman dekriye. Yon gouvènman ilejitim. Yon gouvènman dopresè. Yon gouvènman ki o sèvis de loksidan. Se pa bandi ki bloke peyi a non. Peyi a te gentan bloke pou grangou, pou dola moun yo yo pran e pou gaz yo pa jwenn. E jodi an. Tout sal nou tande ap mande pou voye an ayiti epa pou sou bal moun ki gen zam nan men yo non se pou ariel henry atake advèsè politik li ariel henry pa menm gen solda yo voye pou li gade sa lap fè nou devan anbasad la Gade sa lap fè nou nan lari an ebyen nou vin di la grande chine oubyen peyi la risi pa okipe gouvènman ayisyen kap endwi yo nan erè kap di oh peyi an paka dirije alòske yo te di yo gen kontwòl sitiyasyon an. Jodia yo di se moun ki gen zam ki fè yo pa gen kontwòl sitiyasyon peyi a. Se pa vre. Se pou yo di pèp ayisyen nan tout entegralite l kanpe pou yo bloke gouvènman an paske yo di gouvènman sa pa gen plas li la a. E m ap di peyi sa yo toutan Ariel rete nan tèt peyi an, peyi sa a p ap janm anpè. Answit. M wè peyi la osi byen lave ak la grand chine. Yo gen yon dimansyon pou yo konprann sitiyasyon an. M wè yo dekouvri, yo di, gouvènman sa a pa ka dirije peyi an. Wi se vre. Pèp ayisyen, m vin la maten pou m di nou, batay n ap mennen an, li yon batay politik, li yon batay ekonomik e li yon batay diplomatik. Piga ameriken konnen avèk gouvènman sa a yo ka fè sa yo vle tankou a lontan non. Ou panse yo pran desizyon vin fè nenpòt bagay nan peyi an? Yo pa kapab fè sa ankò pèp ayisyen. Pèp ayisyen, pitit Desalin yo, nou chèche vrè alye pou n fè kwake pou n goumen. Alye sa yo p ap lage nou nan wout. Alye sa yo p ap ban nou lòd. Alye sa yo p ap enpoze nou. Nou bezwen vrè patenè. E, m ap repete l ankò, m te di sa lòt jou, Ameriken yo, ou pa ka itilize gwo baton jodi a. Se pou nou wè nou pèdi kontwòl sitiyasyon an. 1. Pèp Ayisyen an soti an mas, ya nou wè. 2, Batè diplomatik la nou antre ladan l. 3, Loksidan, tout moun dekouvri w jodi an, s on mantè w ye. Pa gen anyen w ap fè pou nou. E nou wont sa kòm vwazen nou. Nou pa lèd mi avè w, men n ap pran wout nou, n ap pran desten nou. E nou deside gade tout moun je nan je. Se sa nou vle di a maten an. Pèp ayisyen an, m vin la maten an pou m mande nou, manifestasyon k ap fèt yo, yo pral pran lòt fòm semèn sa yo. Pèp ayisyen, nou pral mete 2 nimewo telefòn pou tout moun rele. Pou di tèl minis, nan ki katye l rete, nan ki zòn li rete. Pase se devan kay yo nou pral fè manifestasyon an. Pèp ayisyen, si gon otèl nan peyi a, si gon otèl nan peyi a ki resevwa yon minis, anplwaye otèl yo ban nou enfòmasyon an. Pou yo di gen tèl minis nan tèl nan tèl otèl. M pa di nou pral brile otèl. Men, yo p ap soti byen. Yo p ap soti byen. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Lè n soti nan otèl ki pral resevwa minis, nou prale devan kay mèt bank yo pou nou di yo grangou ak je nou. N ap al chèche manje lakay yo. Nap bay afeksyon. Lè n fin avèk gouvènman an, minis yo, moun otèl yo e moun bank yo, si loksidan pa tande rezon, menm sa yo fè yo nan peyi Mali, kote pèp malyen an mete yo deyò, nou pral fout yo deyò tou nan peyi a pèp ayisyen. Pèp Ayisyen, defann tèt nou jan nou kapab. Pa kite lakwa vin lakay nou. Ou pa wè sa ap fè nou? Jounalis yo, m kontan prezans nou. Ou wè nou tout ki la se jèn. N ap fè yon revolisyon nan peyi a. Paske, verite ap pale. M renmen nou. Lontan lontan, moun te mal pou konprann sa k ap pase. M nan lari an, m wè moun avèk drapo tout peyi nan men yo. Papa Izo se yon gran pèp wi. Epi, menm mwen menm m te egare. Yo voye 500 dola pou mwen. Yo ban mwen an ayisyen. Lè m chanje l pou m te peye entènèt, li evalye a 370 dola. Sa vle di, bank yo pran. 130 dola ladan menm mwen menm wi menm polis yo fè sa ou wè kap voye gaz sou nou yo kap ban nou bal menm jounalis yo fè sa ebyen jodi an m vin sèmante devan nou sa paka repete nan peyi ankò pèp ayisyen pèp ayisyen pèp ayisyen pèp ayisyen oubyen Nèg bank yo viv oubyen nou viv? M vle nou tout viv, ni yo ni nou, men fè w tande larezon. Pèp Ayisyen, Moïse Jochal, Pèp Ayisyen an, nou gentan nan mitan rivyè a, nou pa ka fè bak. Gen anpil nan nou ki la ki jèn, gen de bagay nou pa konnen, m pral rapòte l pou nou. Yo tiye Desalin. Paske l te di fòk tout moun jwenn tè, lè sa tè se te richès pou peyi a. Gen anpil lòt moun wi, men gen yon moun m pa site non l la. Gen yon direktè bnc ki te rele Guitho Toussaint ki t ap viv Vivi Michel, sa ka gen 8 tan oubyen 9 an m pa sonje. Li te vin avèk yon ti pwogram ki rele Kay pa m pou anplwaye leta. W ap peye pwogram sa a, kredi sa a, a 2 pousan lan. 2 pousan wi! Ou konn sa nèg bank yo fè? Tande byen wi! Yo antre lakay li. Yo bay 9 bal wi. L ap lanse pwogram nan nan jodi. Vè 3 zè 4 è di maten, yo antre lakay li, kèlke zè avan l lanse pwogram nan, yo bay 9 bal. Ou wè nèg bank sa yo pa nan rans ak moun, e se nèg bank sa yo ki mete gouvènman pou toupizi nou. Ou wè jodi an, n ap pran tèt la. Kiyès ki tèt la? Ariel Henry. Depi l demisyone, n ap pran yon souf. Ou wè kounye a, m pa pral mande bank. Ban nou dola nou. M pa pral mande bank desann dola pou nou. Nou dirèkteman nan kwaye l. Pase m wè Ariel Henry se li k ap pwoteje moun bank yo. E se li tou ki reprezante loksidan. Pèp ayisyen, m vin la pou m di nou. Avan 1804, te gen kolon, te gen esklav a talan, esklav domèstik. Kolon yo toujou la tande, esklav domèstik yo toujou la tande, n ap fè yon fon komen. Si yo pa vle korije tèt yo, n ap mete yo deyò nan peyi a. Tande byen sa m di wi, pèp ayisyen, jan m wè Grandans, Sidès, Sid, patikilyèman Okay, Aken, Janm wè, Leyogàn, Gran Gwav, Ti Gwav, Janm wè, Zòn metwopolitèn nan nan Pòtoprens, nan Lwès la kanpe, Janm wè, Akayè, malgre lajan pouvwa ap bay, malgre menas. Jan m wè le nò kanpe la a, le nòdès, latibonit, le nòdwès, plato santral e jan m wè bagay la ye la a, m wè pa gen kanpe. M te vin la maten an pou m mande klas mwayèn nan souple kontribye nan sa k ap fèt la tande. pou m mande entelektyèl yo, pwofesè distwa yo, nou tout, patisipe nan sa k ap fèt la. Dyaspora, voye sipòte mouvman nan chak katye. Se pou mouvman n ap kanpe. Toutan nou pa jwenn rezilta sa n ap chèche a, nou p ap janm kanpe pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou deside fè sa. Pa gen espo ankò non. Nou pa gen espo ankò. An nou ale lekòl. Nou fèt nan peyi an. Desalin ban nou libète. Epi pou n kite yon gwoup moun ki pa menm Ayisyen ki vin nan peyi nou. Yo pran peyi a nan men nou. N ap al lave twalèt moun lòtbò pou n viv. Alòske nou vle vin viv nan peyi nou. Kisa sa ye? Laprès pale ekri te televize. Maten m bese byen ba pou m di nou, nou gon altènativ nou pral prezante. Pi ta vandredi, altènativ nou pral prezante an, l ap teni kont de reyalite peyi a. Lap teni kont de moun kap manifeste yo pou grangou, pou kesyon lavi chè, yo pa ka viv, yo pa jwenn dlo pou bwè, katye yo sal, fatra, movèz gouvènans, movèz jistis, ensekirite. Se pou sa nou pral vin avèk yon lòt altènativ ki pou ranplase sa ki la yo. Pèp ayisyen, map rasire nou. Menm si w tande blan yo ap fè bri, yo vini pil sou pil anndan peyi a, yo pa gen salon prezidan tande. Lontan yo te ka fè l. Jodi a li genyen lidè nan peyi a. E nou son lidè responsab. Lè n pale, lemonn antye tande. Menm si w wè delegasyon amerikèn monte, e pa vre. Ti mari pap monte, ti mari pap desann. Nap demaske ni Ariel ni yo menm. Pèp ayisyen, map di nou, semèn pase a, m tande yon delegasyon amerikèn monte, epi lap rele yon pakèt esklav atalan youn pa youn. Yo paka fè anyen tande, yo paka fè anyen. Yo te kontakte nou pou n kolabore. Yo te kontakte nou o pou yo monte gouvènman avèk nou. Nou di yo, se pa moso pen nou bezwen. Ki sa n bezwen? Se yon sistèm nou bezwen eklate. Fò n mete yon pouvwa ki fò avèk moun ki onèt, yon altènativ ki pou panse a reyalite n ap viv la a, pou dyaspora vin envesti lakay yo, pou moun k ap pase trese nan bang yo vini. Pou n ka fè biznis. Kòman w vle pou yon peyi pa gen anyen nou ka fè kòm moun klas mwayèn, pa gen anyen nou ka fè kòm pitit peyi a? Se moun sa yo, yo ranmase lajan nan men nou, ak lajan nou y ap enpòte bato, di bato fè, nou nou pa gen dwa sa non. Nou bezwen yon gouvèneman ki pou ban nou dwa sa yo e pou òganize eleksyon nan peyi a rapid. Altènativ nou pral prezante an avan vandredi la ap gen dyaspora ladan l, l ap gen moun ki sou. Beton an ladan l e l ap gen klas entèlektyèl la ladan l e l ap gen reprezantan anpil lòt sektè ladan l. Se sa m te vin anonse maten an. Kalme nou pèp ayisyen e otomatikman nou prezante l. Lemond antye pral ranmase l e tout peyi a pral ranmase l. Prefè m mize nou pote bon komisyon. M konprann gen moun ki te vle n ale vit men fò m te fin gade. Echèk Montana, fòm te fin gade echèk anbasad amerikèn, fòm te fin gade echèk Bini, e maten an m kontan pou m di nou pèp ayisyen nou pran desten peyi nou tande, lontan lontan ameriken tap deside on minit li reyalize yon bagay nenpòt sa l vle li paka fè sa ankò jodi an nou mete w nan woulo gen anpil lòt peyi kap ede nou goumen tande pèp ayisyen e pa pou fè vyolans non men sou le plan diplomatik. E se avèk peyi sa yo nou pral devlope Ayiti tande. Maten an, jounalis yo, laprès pale, kritè televize, entènant nou yo, jounalis soti nan gwo medya yo, nan medya tradisyonèl yo, m te vle salye nou e m te vle tou mete peyi an konfyans pou yo konnen altènativ nou pral prezante an se pou yo l ap ye, se pa pou Moyiz Janchal. M pa bezwen mete zanmi m. M bezwen moun ki onèt pou fè eleksyon, yon eleksyon enkliziv ki pral respekte vòt pèp ayisyen an. E se pa blan ki pral di mete moun. Pèp ayisyen, blan sa yo, yo echwe deja. Se yo ki mete prezidan, yo fè tout kalite bagay anndan peyi a. Yo pa bon pou nou jodi a. Se nou pou pran desten nou. Pèp ayisyen, maten an. Se vrèman enpòtan pou m raple nou, pa gen moun k ap vin delivre nou, se nou k pou delivre tèt nou. Nou bouke kouri, pa kouri ankò, sèt fwa si batay la se la li ann Ayiti. E, m pran frap, frap nou pran yo p ap fè nou fè bak, okontrè, okontrè, nou pi detèminan ke jamè pou batay sa a. Sèl sa m konnen, si nou kanpe, se lanmò pou nou tout. Si nou kanpe, se fini pou nou tout. Olye nou kouri, olye nap pase tray, olye nou fè bay, kontinye avanse. Men m felisite nou, nou gen kapasite e nou konprann nan kisa nou ye. Pèp Ayisyen m renmen nou. Kenbe la, pa okipe moun kap fè divèsyon, lidè politik kap atake nou. Nou wè ki moun yo ye e m wont pou yo. Sa yo pa ka kraze mouvman an. Sak pase yè a, se yon siyal ki voye pou n di blan meriken ou pa ka vin avèk sòlda la a. Se yon siyal ki voye pou di blan meriken, atansyon, se pa ou pou deside pou nou. Se yon siyal nou voye pou n di moun, nou granmoun lakay nou, se pa yo ki pou vin dirije nou pou ap di men sa yo vle, se sa nou vle ki pou pase pèp ayisyen. M repete l ankò, nou pa yon eta lakay yo, nou pa pwovens lakay yo. E nou se yon peyi apantye e nou kouche libète. Nou gen yon teritwa, nou gen yon pèp, nou gen yon nasyon, nou gen fontyè, nou kouche libète, se nou pou pran desten nou pèp ayisyen. Pèp ayisyen, mèsi anpil, n a pral bay 2 nimewo telefòn yo pou n jwenn adrès minis yo ki pa vle demisyone k ap kosyonnen Ariel. Ke Bondye beni peyi Dayiti, kenbe la pa lage, nou prale jiskobou pèp ayisyen.